Zanmi Facebook, zanmi YouTube, mwen salye nou tout e jodi an m pwofite yon bèl okazyon pandan chak moun lakay yo e nou gen ti tan pou n revize videyo sa e ki trè enpòtan kote ke nou pral pale nou kòman pou n fè pou n kite logo ki trè souvan afiche nan Montaj videyo ke n fè sou Filmora 9. Gen anpil jèn k ap fè efò e ki gen vèsyon Filmora 9 la ki se gratis, men malerezman ki pa kite oubyen ki pa ka efase logo ki toujou afiche, ki toujou parèt nan videyo. Trè souvan lè n fè montaj videyo, Gen moun ki use telefòn yo ki gen aplikasyon Filmora sou li pou yo fè montaj videyo. Lè se sou telefòn ou fè l, logo a parèt alafen videyo a, men lè se sou laptop ou gen pwogram nan ou fè l, ebyen logo a parèt depi nan kòmansman videyo a jiska lafen. Jodi a nou vini pou n kite ebyen efase oubyen rezoud pwoblèm sa pou ou. Yonn nan bagay ki pi enpòtan e premye bagay ki enpòtan pou n fè se dezaktive entènèt nou ok. Paske aktivasyon vèsyon Filmora avèk modpas ke m pral bay nou an, li pa nesesè pou n genyen entènèt ap fonksyone. E si nou gen entènèt ap fonksyone, m ban nou garanti ke li pap sèvi nou anyen. Donk, premye bagay ke nou dwe fè se dezaktive entènèt nou. Menm jan avè m, nou pral wè la, m pral dezaktive entènèt pa m nan. Ok, mwen mete l sou mode avion.

N ap ouvri l, nou pral fè tankou nou pral fè yon nouvo pwojè. E se apati de la n ap ka tou antre modpas ke m pral ban nou an. Se sa k fè l pa enpòtan pou nou genyen entènèt. E l ap rete pèmanan. Ok. La mwen lanse Filmora 9 mwen. M espere ke nou menm tou, pandan n ap gade l la, li trè enpòtan lè w ap gade yon tutoriel, lè w bezwen fè yon bagay, Nan moman menm wap gade video a pou wap eseye fèl sou laptop pa w la tou yon fason kab memorize paso a paso chak sa moun ki ap ansenye w la di pou w fè. Nou pa pwale two rapid nap pran ti tan nou. Donk se toutafè nòmal film an ka toujou pran kelke segond pou li ouvri sa pwal depan de eta koman laptop moun nan ap fonksyone. Antretan nap diw pa bliye pase abòne avèk kanal la e li enpòtan pou nou menm jan nap bay sipò nou a sann konnen an ke sa pap kotew anyen si toutfwa ou menm ou pase abòne avèk kanal nou an e kanal sa menm wap gade video sa nan moman sa ki se aprende español criollo. Ya nou gen film wa ki deja fin ouvri li afiche, pa bliye jodi an m pa vin pale nou de kòman pou sèvi ak film wa, tou senpleman m vin pale nou kòman n kapab sèvi avèk film wa pou n retire logo ki toujou afiche nan videyo nou yo. Jan m di nou an, l ap fè tankou nou pral ouvri yon nouvo pwojè, menm jan m genyen pwojè ki deja la deja, m pa oblije sèvi avèk yo paske m ap boute yon bagay ki toutafè nouvo. Mwen klike sou ouvri pwojè. La nou gen film an nou ki byen e bèl afiche. Janm di nou ankò se pa monte m pou montre nou kòman pou nou fonksyone avèk film ou a e nou gen diferant pati. Wala m pap vin pale sou sa jodi an. Donk brèf. Sak pi enpòtan se montre nou kòman nou kapab retire logo ki toujou afiche nan video nou yo. Se sa k fè videyo a li fèt san pou san kreyòl pou n kapab byen konprann e tande e aplike tout konsign ke m pral bay nou bay nou yo. Donk e Une fwa m fin gen film mwen ki ouvri, premye bagay ke m dwe fè se mete yon videyo, fò m enpòte yon videyo nan fason mwen menm pou tou m montre nou pou n gen e prèv ke modpas ke m pral bay nou an li fonksyone. M pral mete yon videyo a la fen pou n kapab wè. Logo a retire nan video pam nan. Mwen klike sou enpote. Mwen pral chèche ki kote video m nan ye. Mwen pral chèche yon video. Video kelkonk. Pe enpote te yon minit, de minit, de plis. Tou se mwen mwen pran yon video ki pa tro long. Pou lè mwen pral telechaje l pa pran m trop anpil tan. Ok m pran ti video sa. Mwen enpote l. Ok. Ya. E in fwa l fin gen video a li deja enpote. Pou m ka retire modpas la ladan. Mwen pral gen pou m al nan exportal. oubyen ekspòte e se la m pral gen opsyon pou m kapab mete modpas la ak tout email ke m genyen an men avan sa m gen modpas la ki deja la e pou m kapab memorize l oubyen tou ekri l nan moman menm m ap fè avè nou an pou n pa pèdi modpas la donk mwen deja genyen l la anrejistre pou nou mwen deja genyen l nan lòt fichye men mwen jije ke li pi enpòtan si m tout fwa m prezante nou l konsa. pou n ka ap sèv li e m pral repete l ansanm avèk nou nan fason pou n pa fè oken erè lè nou pral mete l kote nou pral mete l la nan Filmora nou pa nou an. Donk e ou kapab gade lòt videyo, sa ka rive ou jwenn youn sou yon lòt videyo men e mwen menm mwen fè l an kreyòl pou nou menm kapab byen tande e konprann videyo a. Men email lan, pa bliye pou w aktive Filmora 9 la, l ap mande w ni email ni modpas. Donk mwen ba ou yon email, mwen ba ou modpas la, w ap ka mete l nan Filmora pa w la, epi l ap aktive nòmalman. Pa bliye prensip la se dezaktive entènèt nou. Men email la, tout lèt yo an majiskil por favor, silvouplè. Ok. M ap repete l pou nou, yon fason pou nou pa bwouye ditou. Se, 29, 41, 64, 7. A komèsyal, de, er, de, er, be. Nou kapab wè la, tout sa yo, yo an miniskil. Be pwen kòm. M ap repete pou nou ankò. Se, li an majiskil.

Ok m pap m pa oblije repete l pou nou, kite l pandan kèlke segond, nou wè videyo an, nou wè modpas la, nou wè imèl la, donk tou pran plim nou, tou pran kaye nou, save li menm kote a. M te ka fè l lòt fason, m te ka annik al pran nan fichye ke m genyen nan, m kopye l nan imèl ke yo ban m nan, nan espas kote yo ban m pou m mete imèl la, nan espas kote yo ban m pou m mete modpas la, m te ka fè l konsa, men pou m pa bwouye nou, pou l ka pa trè vizib devan nou, Mwen ekri l la pou nou. Ok. Memorize l. Ou menm ki gen Filmora 9 la. Pa bliye. Jan m di nou an, men kanal nou an ki se Aprende Español Criollo. Pase abone ak kanal la. Sa pap koute nou anyen. Menm jan mwen mwen fèl pou tout zanmi tou ki gen yon kanal ki voye demand ki dim abòne avèl sa pa deranjem poum abòne pou yon moun donk se menm jan map rann nou sèvis sa map ede nou nou ka edem nan sans pa nou abòne a kanal la paj facebook la ki se prophète more vibe donk sa pap deranje nou si nou abòne avèl ok asire ke nou gentan fin note sa mpral kounya ekspòte video kem gen genyen an. Ok pou m ekspòte videyo a m ap klike sou ekspòte li ouvri li banm 2 posiblite se swa m anrejistre oubyen mwen achte l oubyen m eseye vèsyon gratis la men m pa bezwen ni achte l ni eseye vèsyon gratis la m pral direkteman sou anrejistre. Mwen klike la, kote ki di anrejistre a. Banm notel pou nou, pou nou kapab wè ansanm avèm. Many, many. M wè li di rejistre, ki anrejistre nan lang pa nou an. Ok donk mwen klike sou li la li banm tout enfòmasyon pèsonèl pam men ki pa enpòtan menm jan nou menm tou nou gen yen ki deja anrejistre swa sou yon email ki anrejistre sou email pa nou lap toujou ban nou opsyon sa yo konsa l gen dwa pa ban nou l tou paske nou gen dwa poko anrejistre email nou donk se pa sa pwoblèm nan asire ke nou fè janm fè l la. Lòt bagay ke m pa di nou, la kote ki di kont lan, m te ka al sou kont lan, men m pa ale sou kont lan pou m anrejistre l. Ok. Mwen ale ekspòte videyo a, pandan m ap ekspòte videyo a, li ban m opsyon sa. Pou m aktive film mwen, mwen pral aktive film mwen avèk opsyon sa. Fò m souliye l pou nou, pou nou kapab wè ansanm avè m. N ap gen pou nou vin klike la. Ok. Mwen klike sou li. Li di m mete email la. Email mwen sot montre nou an. Men email la. Men li. Men email mwen sot montre nou an. Men email la. Li di m mete email la. Donk mwen ki gen tan gen email la deja save nan lòt fichye. M pa oblije al ekri l. Youn pa youn, m pral nan fichye ki men n nan, m ap annik ekri l. M pral dèyè nan fichye a, m pral fè kopi a, ebyen mwen mete l. Kòm nou menm nou gen tan genyen l ekri nan kaye nou, se pou sa menm ke m te fè l konsa, m te kapab genyen l. Yo te dim mete email la. Donk mwen genyenl la mwen pral kopye email la. Mwen fè kopi an mwen kopyel. Mbyen. Mwen vin la mwen. mete email la. Nou kab remake la, email mwen sot pran nan fichye ke m genyen an, se menm email sa. La m ka repete l pou nou ankò, si n ap swiv la byen, nou gen C 29 41 64 7, menm bagay la, C 29 41 64 7 a komèsyal DR DR B, menm bagay la, se li menm mwen vin kopye la ankò. Donk mwen pral dèyè mo de passe la kounya. Menm jan m gen nan lòt fichye ankò, m pral dèyè nan fichye a, m ap vin avè l. Mwen pral fè kopi a la. Ok. Men mo de passe la, mwen pral kopye l la. Mwen kopye l. Ki se menm modpas ke nou wè la. An n gade byen ansanm avè m. Ki se menm modpas la. 10, 40, 30, 29. Ebyen, 10, 40, 30, 29 se F. Menm modpas la. Pa gen anyen k chanje. Ki sa mwen di kounye a? Mwen di aktive. Mwen klike sou aktive. Pa bliye entènèt mwen deaktive. Ebyen li di m film ou a anrejistre. Ok Nou wèl byen ansanm avèm lan li dim ke filmora mwen anrejistre Men li Filmora anrejistre Tout moun kapab wè ansanm avèm lan aklè ke filmora anrejistre Avèk menm modpas kem montre nou an Menm email kem ba nou an Ok li fin li fini anrejistre Ebyen m pral di Ok Mwen di ok. Mwen fini ansanm avè l. Une fwa m fini ansanm avè l kounya la m pwal telechaje videyo m nan. Jan m di nou ankò m pa vin pale de oken opsyon la. Ok? M tou senpleman mwen menm mwen vin montre nou kòman pou n fè pou n Mwen kapab bay fichye a yon non. M mete pwofèt ok pwofèt 1 mwen fè mwen fè ekspòte kòm mwen te pran yon video ki pa twò long li pap pran anpil tan pou telechaje nou ka wè l la rapid rapid li gen tan ap telechaje men li li pa pran anpil tan li a 48 pousan kounya. Nan yon ti moman lap fini. Kounye a lè video a fin telechaje mwen menm mwen pral fè lekti video ansanm avèk nou. Mwen pral montre nou efektivman pa gen logo ki afiche, ki parèt nan video m nan. Ebyen se menm jan ou menm tou ki gen filmora kap sèvi ak filmora vèsyon 9 la ki pa gen modpas la ok ou ka toujou fè menm jan seman avèm sèvi ak modpas sa sèvi ak email sa ebyen wap jwenn rezilta donk la mwen gen videyo mwen yo ki pa anpil e m pral li videyo pa bliye m sot bay videyo a yon non ki sete pwofèt 1 menen pou fèt 1 pase video nou fèk fèt nou fèk fè kounya ebyen m pral li video an seman avèk nou pran ti tan gade video an pandan nap li l byen ke se pa yon video gen yon bagay ki ekstrememan enpòtan paske m te tou senpleman bezwen montre nou efektive mwen menm ak video pa m nan mwen aktive l e mwen retire filmora logo filmora ladan l. Ok men video m fè a se video an sa video an pase devan nou la nap fè lekti an nou gade l pa gen logo filmora ki afiche a la fen nap gade ankò l pa gen video filmora ki afiche ladan l donk se menm email mwen sot ban nou talè an Menm modpas la, video a fini nou gade l fini, pa gen logo Filmora ki afiche. Donk se menm jan nou menm tou ki gen Filmora kap sèvi ak Filmora ki pa gen modpas la, mwen pote l pou nou gratis. Li enpòtan pou nou. Donk asireman ke nou ka kòmante si tout fwa nou jije ke li pa fonksyone. Kite kòmantè nan anba video sa. Ok. Nan deskripsyon an m pap mete email la ni m pap mete modpas la. Li deja nan videyo a. Yon moun ka kite kòmantè. Sa ka rive nan youn nan kòmantè yo m ka lage modpas la, email la pou yon moun. E si tout fwa gen yon moun ki bezwen yon sipò pou m ede l le moman ke l ap fè l la, mwen disponib. Donk e Eso es todo por hoy. M espere ke sa te sèvi nou. Pa bliye silvouplè menm jan mwen menm mwen bay sipòm a sa ke m konnen a sa ke m ka fè a mwen ede nou donk nou ka ede m tou agrandi chanèl la abòne like epi kite yon kòmantè mèsi se te pwofèt Gabriel zanmi nou ki t ap sèvi nou.